Yon ti ekip Ajantin pèdi final la fas a yon grand ekip Espanyòl, yon gen gòl a 0 avèk Ferran Torres ki fè gòl la a la 106 zièm minit de je, la lè m di 106 zièm minit de je ou tou wè ke son match ki te ale nan pwolongasyon, men Ferran Torres li menm ki bay viktwa avèk Laroja yo, ebyen pou yo kapab genyen 2 zièm etwal yo. Ebyen, Lespay ki te chanpyon an 2010, ebyen, 16 ans plus tard, ebyen, Lespay arive ranpòte dezyèm etwal li, dezyèm koup du mond li, kote ke li egale yon ekip tankou la Frans ki li menm genyen 2 koup du mond, 98 epi 2018. Ebyen, fòk mwen di w jodi a la a vrèman se yon pyèt ekip Ajantin ki tap jwe fas a ekip Lespay la, kote ke Lespay. te monopolize balon an, Lespay nan e pa menm kite Ajantin fè yon tir nan kan pandan 90 minit de je e menm nan pwologasyon an. E si w pran premye tan e pwologasyon an, Lajantin pa menm fè yon tir nan kan, se vreman se yon Ajantin vreman malad jodi a la. Ki tap jwe fas a ekip a Lespay la. E m kwè ke Lespay pa twò fò pase sa. E ki fè ke Scaloni menm vin avèk apwòch sa jodi a la. Kote ke l vin bare devan Lespay. M kwè ke si Lajantin li menm te di tèt li ke ebyen map jwe foutbòl fas a Lespay jan ke m konn jwe foutbòl la. Men map eseye e entansifye lèl mwen yo. Bon, kòm lespay, jwèt lespay la se plis anndan, ebyen m ap vini nan kakade, kakade mwen an, kakade pla a, kote ke, ebyen, m ap fè yon tankou Paredes epi Simeone, ki donk mwen pa nan kesyon ni De Paul, paske De Paul pa nan foutbòl lan, e pa nan mondyal la, dayè nou tout wè De Paul se yon jwè flòp li ye, e jodi a la, yon moun tankou Scaloni, li pa krent pou l vin bay De Paul nan figi moun nan. Vrèman, Ajantin pa janm kab elabore. Bon, ou kab di nan 15 premye de jou yo, Lajantin te eseye elabore. Bon, apre 15 premye de jou yo, Ajantin pa janm eseye kreye, pa janm elabore. Ajantin pa kreye okenn aksyon danjrez nan tan reglemantè la. Vrèman, se yon Ajantin pou mwen menm ki pa t bon ditou ditou nan match la. E pou mwen menm, se premye match Argentine sou air scaloni Argentine osi move konsa ok li pat bon ditou ditou ekip la pa janm kap jwenn Messi a un moman done nan match la Messi vreman vini kòm yo kap di kòm 6 e tèlman ke li vin nan rekiperasyon. Ajantin pa janm eseye mete Lespay an danje, vrèman yon viktwa ki anpleman merite pou ekip Espay la, ankò yon fwa ki moutre ke wi ou kab di yo pa gen lese de gran gran gran gran jwè sou eksepte Lamine Yamal, sou ete Rodri, Pedri, Cucurella jwè sa yo se jwè klas mondyal men kanmèm Lespay fè yon trè bòn figi. Anndan koup di mond lan, kanmenm n ap pale de yon ekip ki gen sèlman yon grenn gòl anndan koup di mond lan e premye match Lespay se te fas a Kap Vè kote ke Lespay te fè match nul fas a Kap Vè enben Lespay la ki te mal debite koup di mond lan enben ka rive enben genyen koup di mond lan avèk de trè bèl manyè n ap pale de yon ekip ki elimine Pòtigal ki elimine Bèljik ok e ki chanpyon sou Lajantin Kidonk, se yon trè bòn ekip, n ap pale de ekip Lespay la, ankò yon fwa, chapo ba pou Luis de la Fuente, ki li menm ki fè ekip sa a chanpyon di mond, chanpyon koup dewòp, ok, se vrèman, li gen anpil merit li. Epi, distenksyon yo, se ke gen Pau Cubarsí li menm ki fini meyè jèn jwè koup di mond lan, pa gen dout sou sa, Pau Cubarsí pou mwen menm, Se te youn nan eleman kle ekip Lespay la, se te chèf defans Lespay la. Genyen Unai Simon ki fini meyè gòl kipè koup di mond lan. E bon, se vre ke w ap di Unai Simon pa t fè twò gwo parad, yo pa jwenn gòl Lespay fasil, men kanmèm yon gadyen ki ap pran yon grenn gòl, se a felisite. Se vre ke w ap di tout merit lan se pou ban de chalè santral la ki te vreman ki te ekselan, men Unai Simon tou li gen merit li sou chanpyon Despay la ok, Unai Simon ki fini meyè gòl kipè mondyal la bon ou pa ka di twò gòd choz pou mwen li merite l, epi genyen Rodri ki fini kòm meyè jwè koup di mond lan, la m panse ke se la tout pawòl anpil la vini, la son bagay ki vreman ki diskitab, paske m kwè ke genyen. Messi ki fè yon gwo koup du mond, 8 gòl 4 pas desisiv, Kylian Mbappé ki fè 10 gòl 4 pas desisiv, bon nan ka Kylian Mbappé a, ok petèt ke moun ta di Kylian Mbappé se, li fini 4 trièm, e Kylian Mbappé sou gade nan jeu, nan patisipasyon, li pa trò briyan dan le jeu pase sa, men kan menm Lionel Messi an dan le jeu, enpak, jwè ki fè plis MVP. ok finalist omwen mwen te kab wè Lionel Messi a kòm jwè ki pral genyen disteksyon sa e balon dò e mondyal la epi lò di Lespay nan pale kanmenm de ekip kolektiv ok ki ranpòte koup di mond lan ebyen mèt nan depi ke Rodi wè l genyen la e meyè jwè a sètènman ke Rodi pral balon dò bon na gitan fè yon lòt videyo sou sa ou jwè sou yon lòt emisyon bye tout moun na kwaze pou yon pwochèn videyo.